Se la tout atis ap pase pran fantom pou n al nan pwogram nan.
Tout atis te la, sa zanmi nou te akonpanye nou, chak moun te nan sans pa yo jou a.
Men e konsa n rete louko lè n gade. Donk ou te pami atis la vèt ki te dwe al jwe donk. M te la menm, m te la menm. Figi biznis lè lap pale gen de bagay se li k pou esplike w sa l vle di li di chak moun te nan sans pa yo jou a sa sa vle di gen moun ki nan machin gen moun k a pye chak moun chak moun ap rega aktivite yo pou yo ale men mwen menm m te apèn parèt pou m te ale men le moman sa louko lè n gade n wè on bakòp bòy sèneri nikola kanpe nan tèt anlè a lè n gade n wè on bakòp skwat. anba a ok kounye a lè bakòp skwat la rive kounye a la a nou menm nou kanpe kounye a lè m wè nèg yo desann mwen mwen mwen desann machin mwen te ye a m al akote kounye a men pandan m akote a epi lè m gade m wè nèg yo ap jwe kwen pou yo rive sou nou pa ta di se de bandi yo vini se de gwo gang nou ye nèg yo pa pran pa pran pa pran nou kòm atis ou wè sa m di w la tèlman nèg yo sène nou men Fantom se youn nan atis tou m ap toujou renmen paske li menm li te kanpe la pou l te di sa k te pase men nèg yo pa t tande bagay la se chak moun yo wè mande pyès yo yo pa jwenn pyès nan men w yo arete w yo mande pyès mande pyès
non gen kouri gen abrite w te gen yon kouri k fèt wi gen nèg tankou NG mix NG mix pran do kay li blese vagabyen kouri sou do kay tankou gen plizyè lòt atis ki pran do kay sa vle di mwen menm m te gentan konprann zòn nan plis ke nèg yo. Menm te arive mete m aleka bon gwo kay ki te gen nan zòn nan. Apre sa, lè m rete, lè m rete. Ou te kouri?
Non, pou de ou pale ou kouri. Ki sa brite, sa brite. Men, e pa kouri kouri vre, men ou pa gad sa k ap fèt la. Ou pa gad sa k ap fèt la. Sa vle di ke ou kanpe dèyè fè fò jan, ou gad sa k ap fèt la. Y ap mare moun. Ki lè ou pran desizyon pou kouri? Non, pa gen kouri, pa t janm gen gwo kout fèt. Ki lè ou pran desizyon pou demake? Bon, ok, m pa t janm demake, m te ret la nèt jan se nèg yo ale. Ok. Men kilè w pran desizyon abrite w? Lè nèg yo parèt, lè mwen ap jwe kwen, kagoul pa rekonèt okenn moun. Sa vle di ke kagoul la pi rèd ke vit tente a. Sa vle di menm si w tande yo di vit tente, vit tente, depi nan y a mennen w machin menm si vit li pa tente depi nan w gen yon kagoul nan tèt ou li di w moute fò w moute. Ou di e!
Ban manje kò m.
Kagoul la pi rèd vre wi. Men se fantom li menm ki ret nan lari a. Fantom li menm se yon nan nèg tout sa yo fè. Gen yon dènye kote chèf la di konsa. Desann vilaj non map mete map ede nou desann vilaj wi lap bay atis yo devan epi lap pran dèyè fantom di ke wap pral tiye atis yo apa wè sa wè sa mnle epi lè sa mwen nèg yo se tiye nou se yo ka di ap pou nou devan epi yo dèyè nou pou nou ka antre nan vilaj la fantom di yo pral tiye nou le moman lè sa m kòmanse fistre m kòmanse fistre louko lè sa si w te nan zòn nan jou sa louko ou tap fistre paske nèg yo pa sène sèl nikola non tout bbc a nèt. ok. Nèg yo sène sène tout BPC a nèt louko lè sa se pi gwo fistrasyon m te genyen mwen pandan map etire tèt mwen bò lakay mwen pou zam pou polis pa arete m lè mwen nan mouvman atis la mwen yo sou arete m ankò m wè m son sib flayèz wè pwogram nan pi rèd ke ilo lapolis oh flayèz pwogram nan wi a flayèz sa yo swiv nou wi. Se flyers la ki fè moun swiv nou wi. Oh se flyers la? Wi se flyers la wi.
Yo wè ki atis ki sou flyers la. Menm si se nan lanfè m ye depi ou peye m pou m al jwe m al jwe paske si m pa gen anyen nan men m louko se ou menm ki pou ban m yon bagay si m ka rele men si m jwenn fè kòb pa m nan fò m fè l paske m ap abite nan yon kay dal beton koule louko wè sa m di w la men pa janm gen leta pa janm gen leta kay dal beton koule wi m abite nan yon kay dal beton koule wi pa bay manti non pa janm gen yon leta ki di lè l ap fè gwo festival li pou l mete m ladan l. Lè moun nan ap fè gwo bagay li, li pa janm mete m ladan l. Some face, m pa janm ladan l. Sa vle di ke e nan geto m jwe. Se nan geto m viv, tout sa m fè se pou geto a. Sa vle di menm sòt li m fè pou fè mizik la, l ap rive moun k ap tande l, se moun Site Solèy, se moun Gran Ravin, se moun Matisan. Paske yo pa janm peye m, m al jwe Taraz. Sa ka rive DJ Constant pran m, akonpanye m yon DJ epi m al jwe, men yo pa janm afiche m. Figi Biznis sa se premye vèsyon an. Premye vèsyon an, lòske lapolis parèt, swat bagay, epi chans pa w ou menm ou te, kote ou te kanpe a ou te gentan wè mesye yo, ou jere bagay la byen. Mentnan, e apre mouvman sa a? Apre mouvman an, ou konnen nèg pa ka dòmi nan ri Nikola.
Chak moun fè yon bò. Gen moun ki di yo pral lakay yo. Men DJ t mouri ay matisan rete. Ok koman misye fè mouri nan. Non misye li menm misye mouri apre tout sa map palew la sa vle di ke an apre genlè fantom di lap mennen nèg yo lakay yo ou sinon l pral nan pwogram nan se youn nan 2 ide sa ki ka fè nèg yo mouri paske nèg yo nan wout la pou yo pase pou yal lakay yo menm si nèg yo pa pral nan vilaj yo ta pral lakay yo polis ap toujou tire sou yo yo ka panse Se nan vilaj, men tout erè pou li lapolis fè, li te dwe mete zòn sa a, moun pa gen dwa pase avè l nannuit. Paske si w pa met sa a, nenpòt moun ka pase.
Sa te ka yon fanmi lapolis la tou k ap fè zòn nan tou dènye lè, ki mouri. Men, pou tire sou yon machin k ap fè yon zòn, fò w te gentan di moun pa pase nan zòn nan, paske se yon lari piblik li ye, tout moun gen dwa pase ladan l a nenpòt lè. Men si pa egzanp, ou di, Nevè moun ap pase nan Viladedye, tout moun ap konnen. Pou yo pa pase. Pou yo pa pase. Pou yo pa pase men si w pa di anyen ki fèt se ke tout moun ka pase, nenpòt moun ka viktim. Pase Ayiti se yon peyi ki piti anpil. Depi w vire la menm kote w tonbe ankò. Nou sou figi biznis.
Figi biznis e ou bloke. Lapolis bloke tout bagay. Ou pa janm rive nan Vilaj de Dye?
M te Vilaj de Dye samdi. Waww mesye ko bagay la byen menm si atis mwen epa gen kotem ye samdi swa samdi aprè midi paske se a kòb mwen fonksyone paske nèg yo te di yap peyem poum jwe pou yo se pa tankou nèg yo yo menm lè yap fè pwogram yo yo pa fè pwogram nan sou non kidnapin yo pa fè pwogram nan sou non anyen paske gon pakèt moun nan zòn kote yo ya ki strese yo ta renmen jwenn moun ki pou destrese moun sa yo paske yo menm yo pa pran lari. Tankou nou menm atis nou al nan kont a bandi la se lè bandi a gen zam li malen kotel jwenn li lè bandi a fè pase konn gen gwo tire lapolis pa debake men pwogram nan senpleman yo debake sa pa vle di ke yo tou antre nan vilaj yo pa yo tou fè tout bagay sa vle di ke se se vi nou yo detwi tou pase se ak kòb sa nou manje nou menm se ak kòb sa nou manje. Eske pat gen okenn kominikasyon antre Izo, Manno avèk nou menm ki te nan Ri Nikola? Non se pa nou menm Izo, Manno te gen kontak avèl sa vle di ke. Izo li menm gen moun pal li menm li pa li pa vle pyeje atis yo ok ok an teka lap pale a atis li gen moun pal li gi li di kilè poun vini ok kilè poun pa vini ok sa vle di chak moun li menm moun sa mpa menm wèl menm ou menm oh non et et tandem tande yo di ann ale tandem tande yo di p poko ale kanpe la kanpe la sa vle di ke nèg moun misye pa vle riske vi atis yo tou wè paske misye pa vle tankou pou yon moun mouri. Kriz pou e sou kont li tou, menm jan a leta tou pa vle moun mouri tou, se sou kont li men leta li menm tire sou machin nan, map big up Didi ap mouri a, wè sam diw la, kèm fèm mal pase jou swa sa l te avèm. Nou gen nou gen Stanley Luca ki ta renmen plas yon mo ke sou kesyon sa e Stanley Luca kòman nou ye?
Mwen salye w Louko, mwen salye tout ekip lan epi m salye atis la. Pwofite pou m salye tout atis yo tou. Atis yo fè pati de sosyete a. E atis yo sa k sot nan kè yo, sa k sot nan mizik yo, sa k sot nan bouch yo e se sa sosyete a ap viv. Donk enstitisyon sosyete a. Paka gen pwoblèm avèk atis yo. Nan tout sosyete gen tout kalite atis. Gen atis klasik, gen atis ki sòti nan mizik popilè, gen tout kalite. Donk mwen menm, lè yon nèg ou se yon atis, m respekte w de la tèt o pye. M respekte w pou sa w reprezante. M respekte w pou sa w pwodui. Mwen respekte w pou valè ke w gen nan ou. E se pou sa m panse ke li enpòtan ke. atis yo aprann kominike non sèlman a pèp ke ap fè pèfòmans pou yo a, men avèk enstitisyon peyi yo. Lapolis se pitit pèp la ki ladan, lapolis se pèp la, lapolis se nou, nou se lapolis. Donk lapolis pa ka gen kont avèk atis. E se pou sa mwen m panse ke li enpòtan ke gen de liy de kominikasyon ki etabli. ant atis yo ki se la krèm de la sosyete e polisye yo tou ki se la krèm de la sosyete. E nou tout soti nan mitan pèp lan, nou pa ka youn gen pwoblèm a lòt. Men an menm tan tou, sosyete a gen sa yo rele de valè kolektif. Yon moun ki nan geto nan peyi Dayiti, se yon moun ki devlope yon kilti de rezistans. Se yon moun k ap goumen chak jou pou l jwenn lavi. Son moun ki gen anpil karaktè lakay li. Son moun ki gon kapasite de survi ekstwòdinè. Donk, moun ki nan geto a son moun ki gen sa yo rele les valeurs humaines traditionnelles tou. Li respekte lavi, li respekte moun, li kwè nan Bondye. Menm lè l gen difikilte a lavi a, moun ki nan geto a. gen valè. Men an menm tan tou, nan tout geto, nan tout sosyete dimonn, gen moun ki lye o krim. Moun ki nan krim nan, ki nan geto a, li pa pataje valè kolektif e valè jeneral pèp la. Moun ki nan krim, ki nan geto a, li pa pa, li pa pataje valè atis yo. Youn nan bagay ki trè enpòtan pou ke atis yo ki jwe nan geto yo fè sòti klèman, pandan y ap akonpanye lajenès e pèp, ki nan geto yo, nan difikilte ke y ap viv chak jou, fò pa gon pèsepsyon tou ke yo lye avèk moun ki nan krim nan geto a. Paske moun k ap kidnape a, se san pèp la l fè koule. Moun k ap kidnape a, se kòb pèp la ki nan mizè ke l ap vòlè. Donk nan sans sa a mwen m panse ke dwe gon meyè dyalòg e mwen menm m wè deklarasyon Fantom fè a, Ou wè se yon nèg ki gen karaktè, ou wè se yon nèg ki gen prensip. Men an menm tan tou, gen de lè gen de, fò nou pa kite emosyon yo pran le dessus sou nou menm. Nou tout se Ayisyen, fò n aprann dyaloge youn a lòt. E patikilyèman lè nou se lidè, lè nou se atis e lè nou se polisye, lè bagay yo pi cho, se lè sa a pou n pi frèt paske pozisyon ke nou ye yo se de pozisyon anndan sosyete a, de pozisyon de lidèchip. Donk mwen menm m konn nèg ki saj paske son samouray ke li ye petèt gen anpil moun ki konn sa gen moun ki pa konn sa samouray la son moun ki toujou kalm kòm son nèg ki te fè karate kòm ansyen chanpyon nasyonal karate peyi a e kòm youn nan atlèt ki ranpòte youn nan 3 atlèt ayisyen nan pli de 200 zan zistwa ki ranpòte yon meday dò pou ayiti m te chanpyon nan je olenpik panameriken de karate. Se santiman atlèt la, ki son fòm d'atis tou, k'ap pale avèk atis lan la. Ann gade kijan n ka dyaloge a polisye. Ann gade kijan polisye yo ka fasilite k'ou pèfòme pi byen nan geto a. Ann louvri liy kominikasyon sa avèk lapolis, avèk direksyon polis kominotè, avèk pòt pawòl lapolis yo, avèk kòmandman lapolis lan pou gade, pou n bati pon sa yo pou ke atis la santi. nan sekirite, polisye a santi nan sekirite epi travay peyi ap fèt o nivo de la sekirite e an menm tan geto a bezwen plezi paske nou son peyi kote 70 pousan popilasyon nou se jèn nan geto a pratikman 70 pousan moun kap viv se jèn fò yo pran plezi yo donk mwen menm se konsa m ba ou latis lan e mwen mwen admire travay ke nap fè yo lavi ou pa dwe an danje lavi pèsonn pa dwe an danje men fò youn aprann kolabore. Mwen m se ti mo sa m tap di maten an mwen espere ke m kontribye yon bagay paske nou tout se pou nou sosyete a vin fò nou viv byen ladanl men an menm tan tou youn nan nou paka kole avèk moun kap fè san pèp la pou li oubyen kap kidnape pèp la paske gon pèsepsyon ki vle devlope konsa ki pa bon ni pou youn ni pou lòt e se pou sa fò n antann nou pou n avanse ansanm paske mwen menm son bagay ki fèm mal anpil paske pandan Pandemi an, kowonaviris lan, si gon sektè nan sosyete a ki soufri anpil se atis yo. Atis yo pa ka pèfòme, yo pa òganize bal, yo pa ka fè kòb e yo gen fanmi. Fò yo peye pou timoun yo, fò yo peye pou madanm, fò yo peye pou mari. Sa pou atis yo ta jwenn an matyè de woulman pandan pandemi kowonaviris lan depi l antre le 19 mas 2020, Si gon sektè nan sosyete a ki soufri se atis yo. E se pou sa m panse ke minis de la kilti an yo pap fè atis yo la charite men atis ki pi viktim yo gade anndan bidjè kilti an ki jès leta ka fè avèk yo pou ede yo sitou lè yap pèfòme nan katye popilè pou bay jèn yo yon ti plezi yon ti amizman. Mèsi anpil. Mwen remèsye nou mesye kenbe la.
Mèsi anpil. Lè sa, kenbe la. Bon, vwala, donk, se te donk Stanley Lucas. Bon, oke. E apre, e, e, e jisteman, donk, ensidan Rue Nicolas a, pa t gen okenn kontak avèk Vilaj de Dye, non? Ou kapab fini e fini biznis.
Non, nou pa gen okenn kontak ak Vilaj de Dye, paske nou menm se yon, se bagay la n ap fè nou menm. Non, moun ki konn ap rele nou pou di n ale, avanse, kanpe a. Non, apre sa. Pa gen bagay konsa menm? Non, apre sa, depi lè bagay la fini an, moun pa rele moun ankò, non. Oke. Apre sa, tout moun nan ling yo, tout moun pwoblèm moun nan dèyè yo, paske se lapolis, si, m ap, konsèy m ap bay lapolis la, si l bezwen fè yon travay nan geto a. fò l ka fè yon travay modèn. Geto a bezwen modènize. Si se kon sa, li p ap bon. Paske geto a pa gen ponp, li pa gen dlo. Pa gen anyen nan geto a. Moun yo pa byen viv menm. Moun yo pa byen viv. Nou bezwen yon geto modèn. Sa vle di menm ti kay ki gen la a, m pa ta renmen moun yo ap viv ladan yo ankò. Paske gen plizyè kay ki boule nan geto yo. Pou moun yo ta tounen, fò n ta refè kay yo pou yo ankò. Fò n ta kreye de seri de djòb nan geto a. Avan nou antre pran bandi yo. Paske bandi yo lè nou parèt nou pa wè yo vre. Se pèp la nou wè. Sa vle di bandi a li menm pa viv bò kot pèp la vre. Paske pa panse yon moun ki nan ki gen zam nan men l pral vin kot yon moun ki pa gen zam. Non. Li fè baz li pa l. Ou menm ou ka chwazi viv kote a paske ou pa gen mwayen pou w ale. yon lòt kote men pa pran nou tankou bèt tankou mwen menm m son youn nan atis ki fè anpil efò nan vim paske m sot nan zòn defavorize chak moun règle afè pa yo mwen menm m chwazi fè mizik men nan mizik mwen fè a epa daso m pran m se youn nan atis kap fè 1 milyon views sou youtube nan 2 mwa pandan m pa gen manadjè pandan m pa janm pati menm al la sendonmeng se sèl andeyò m ale. M se youn nan atis ki fè it nasyonal. M se youn nan atis ki vin avè yon mouvman pou jenès la ki se Trap Kreyòl menm si l pa ka avanse plis ki ede jenès la viv yon lòt moman nan vi l. Tankou m se youn nan tankou jenerasyon pa nou an pa itil anyen Ayiti. W ap wè majorite kay ki gen la a yo se kay ki gen nenpòt 30 a 40 an. Papa gen kay ki gen 10 ans, 20 ans, ke w ta di son jèn, son moun ki gen laj mwen ki fè kay sa. Sa vle di ke nou menm nou pa avanse menm. Nou pa avan, nou an reta nan vi nou, sitou pou geto a. Lè n di nou an reta, nou pa an reta de de manje non, nou an reta de sa k ap fèt nan mond la. Pase atis Ayiti pa gen akseswa pou yo viv. Eben, ou fè yon mizik ki rele chofè kaka kenbe m. Kote enspirasyon sa soti? Enspirasyon sa soti depi Sodo. Pase m tap sot sodo epi bagay la te rive m vre. Tout moun ap chante mizik sa wi. Wi pase li fè 1 milyon vyou nou fè videyo a m pa jwenn kòb m pa jwenn anyen tout sa m fè mizik wi ta pase se pwoteje mizik pwoteje vi m pase si m di w m fè mizik m pa fè mizik tankou menm jan w tande atis mizik ede m pwoteje vi m yo diferanse m pami bandi pami malfektè pami moun k ap fè de seri de gwo zak kote m soti a. Mizik diferansyem ladan yo. Sa fè map big up tout moun Bèlè, tout moun bò Lakwa. Map di Premye Minis Jout, eske li pa ta renmen al legliz Katedral? Pase bò Katedral bare. Li pa janm debare, li pa janm pale de sa. Bò lakay mwen gen 7 mwa, pral nan 8 mwa. Nan Bèlè? Nan Bèlè. Pa janm gen machin ki pase. Barikad nèt. Pa gen yon vi nòmal. Poukisa se lè atis yo pral jwe a? Tankou mwen map etire sou. Map bat metye kòm dè barikad sa lèm rive kot lèm pral jwe yo banm yon lòt barikad ankò sa vle di ke ou paka fè ling ri doktè Rudy a dwat pou al pou al bò katedral se pa moun ki koz sa se leta paske pa janm gen tire pa janm gen anyen ou just wèl bare. Ou just wèl bare paske gen vi nan zòn nan pa gen leta ki pou vin pale a moun yo ki pou di kòman sa. Donk isi tèlman bare lontan ou preske pa ka ou inyore koz la. Non e pa inyo moun pa pase pou sa fè foto baraj tankou menm pou pa gen kè pou pase pou fè foto baraj la ta di men kòman baraj la ye se di pou di sa pou leta fon fon gade jout di l bren danse. Pwogram vilaj dedye a Tony mix men yo fè pwogram nan pou li vilaj dedye li pa vle al danse l li p just fè yo bare nou paske gen de seri de bagay lè w di l lè w wè bandi a renmen pwogram li kite fè non anmèl di l pale a izo lè l pale a izo menm m pa janm pale a izo li menm li pale a izo si l ka pale a izo si izo ap fè yon pwogram li te ka al danse l tou paske l te di l ou gen danse Tony mix. Li byen danse li bay, pase byen danse, pase nèg yo pwogram yo fè, sa di nèg yo pa envite nou nan zak kidnapin, yo envite nou nan pwogram yap peye nou pou nou vin jwe pou yo. Sa vle di mwen menm, menm si nan lanfè moun nan voye m, m pral jwe pou li. Pase gen de seri de gwo pwogram kap fèt, ou pa konn ki kòb ki finansye yo, ou pa konn kijan ki finansye yo, men m pa pral wè nan anyen moun ki kòb ki finansye anyen, m just la Bondye beni m pou m al jwe, e sa Bondye fè pou mwen, pou m retire tèt mwen nan geto a yon fason pa m. E map remèsye Louko Désir tou pou video anvi fè mò a. Anfòm. Anvi fè mò. Wi. Èske ou konnen ke 4 avril nap Pòdepè? 4 avril nap Pòdepè. Louko, depi m, depi m se nan lanfè, depi ou mennen m, m prale. Wè Izo rele m pou m al jwe pou li m vini. Ale vwa pou Louko Désir. Trè byen. Ki kap fè yon bagay sosyal nan peyi a. Trè byen. Èvè moun nan, ou mèt rele figi biznis vin jwe pou ou. Map fè yon pwogram tou mond tou, kay depite Delva. Ok. Map fè yon pwogram tou mond nan Selina Club. Tout moun tou mond, figi biznis ap la, Kato di shit.

Eske fanmi sa gen pwen yo gen dyab bay la. Non epa fanmim pa gen pwen pa gen dyab wap wè mwen menm viv avè spirityalite mwen pa viv tankou menm jan a tout moun toujou priye wap wèm gen koran m gen bib m gen mouchwa sa vle di ke m gen tout nèt paske la la ou mizilman ou katolik m katolik paske wap wè saba a diw pa manje vyann kochon epi levanjil la diw manje l lè wal di levanjil la poukisa l di bib la k di sa lè wal di saba a. Sa pa di pou bib la paske pa konn sa ap di a ou menm ou sipoze mande pasaj nan tout sa wap jwenn.
Menm jamè ki konvèti byè wi li chanje byè
gen anpil moun kap fè efò pou kenbe byè k nan men yo aprè se byè yo bezwen kenbe yo pa bezwen fè anyen ankò aprè se gen de se de blòdè gen

Atis yo al jwe. Fò n ka fè yon dif. Pat gen kèk grenn atis ki pase. Gen atis ki te gen ta ale wi. Gen atis ki te gen atis ki te anndan k tounen vin chache nou. A bon?
Sa vle di ke pwogram nan fèt wi. Leta pa anpeche pwogram nan fèt non. Donk Festival Village Dédié a fèt wi men atis yo k mouri a yo mouri poutèt yo ta pral jwe. Men se pa pwogram nan, e pa nan pwogram nan y ap soti pou y al jwe. Pwogram nan fèt, nèg yo reyisi jounen pwogram, de jou pwogram yo reyisi l nòmal. Sa vle di se atis yo k viktim, sa ki mouri, sa y arete. M gen yon patnè m se yeswa yo lage l, misye kòm se manadjè nou tou, misye rele Djimani nan Djichit. Misye yo te arete misye avè nou. Sa te fèm mal anpil anpil anpil. Ok antouka mèsi anpil Fiki Biznis donk 4 avril dimanch pak randevou pòdepè ok anpil respè anpil respè pou louko wi non louko mwen chè pòdepè twò piti pou Fiki Biznis nan mwen chè oo epa de moun pòdepè kap relem la pou mandem chofè chofè. Mnje kaka kaka kenbem. Wi Deborah sa a ti sou li avanm te avanm te pran elan m son m sonje ou te ou te fèm pase nan emisyon sa wè sa m diw la e ou te fèm ri m akoz de video anvi fè mò a tou menm si apre 2 zan l soti video a soti se gras a Louko Dezi ki fèm anpil bagay ki fè anpil bagay map bigòp DG Patrick Monsignac tou ki toujou se sèl moun ki t al anbasad avèm tou DG Patrick Monsignac.
Menm si nan nenpòt radyo a, menm si chak moun gen radyo pa yo, map toujou bigòp pase misye gon chak moun menm pa janm wè moun pa bon mwen. Paske misye se misye k banm aksè poum pase mizik mwen nan radyo, se li k banm aksè nan nenpòt emisyon, se li k banm aksè, sa vle di aksè misye ban mwen vo plis ke lajan.
Map di anpil respè pou li l toujou sipòte tout jèn ki nan geto yo. Se gras li paske videyo m pa janm pase nan metropòl. Video m pa janm pase nan gwo tele yo sèl nan sky FM avèk karayib eswa radyo eklè radyo eklè k pase video m. Ok e nimewo telefòn alò istwa mizik e chofè kaka kenbe m nan. Istwa se pandan map sot sodo epi m fin manje m mare m di a madanm mwen epi m di chofè kaka kenbe m chofè a di anben lè li rive anba mòn kabrit lè l fin kite li di l vin kanpe la mwen di m pap fè l nan raje. Pi devan gon makèt, lè mwen fèmen li, epi m rive, epi m gade, epi m antre, epi m brrrr. Maten m ap friz m ap swe.
Fò ti chante mizik sa fò ti chante. Pandan m nan yon bis, mwen m ap swe. Chofè a kanpe, li ka kenbe m. Ooh ooh ooh ooh ooh. Chofè! Pipipip, pipipip.

Sa vle di misye li menm se nan BPC misye respes premye fè it paske map big up wi non Dimilòm se youn nan moun m apresye anpil paske nou se premye moun ki fè 1 milyon view kòm nèg ki sot nan geto sou youtube pa janm gen sa tande atis ki sot nan geto non tankou men kòman gen m laplèn avèm gen geto a 2 bagay diferan laplèn yo ka pwoudew nan geto ou ka mouri yo ka tirew chak moun gen bagay pa yo.

Donk yo te pou 2 yo te pou 2 di milòm. Wi yo te bay misye yon lame moute. Yo te bay misye yon lame moute.
Li geri sa.
Misye geri sa. Anben ok figi biznis kenbe la menm. Kite nimewo telefòn ke yo kapab kontakte w. Si yon moun bezwen ede figi biznis se pa pou pou m manje w ap ede m. W ap ede m pou m jere vi m pou m avanse. Paske m se yon nan atis ki pa si mize anpil. Nimewo pa m se 32 38 37 33.

Avèk Baron Larose men n ap pral gade rapidman dènye pwen ki sou tab la wi Josue. Wi bon n ap tann dènye pwen an aprè n fè lisa a. An ale avèk lisa loto ki soti yè donk mardi 9 mas.